Mesye gade de koze. Jenn gason an leve chak jou annik rete al fè vakabon l nan lari a epi lè l vini li ta vle pou l jwenn manje senpleman prepare lakay. Depi maten mwen menm m nan kizin nan m ap fè travay epi li menm li nan afè pa l. Non, sa a m pa kapab. M pa pran nou sèvis sa a menm.

Kòm ou a pèsiste m. Kòm ou a pèsiste m. Banm tou poze w kesyon sa menm. Ki kesyon ou gen pou poze m?
M pa konprann m pa konprann nou nan kay sa menm non. M pa konprann nou nan kay sa. M ta bezwen konnen mwen menm menm. Imajine w nan ki mwa. Ok banm pale avè w. Nan ki mwa nou ye la?
Mwa desanm nou te ye la. Manti. Nou pa nan mwa desanm.

Hey bon e wè yo wèm yo pa konenm kisam ta fè la mta vòlon bay yon moun mal mal vann poum met rad sou moun kèt sa pa bon sam ta fè mkonn sam pwal fè ou wèm pwal vann dan kay la.

E paske mwen beken nan lavi a mwen pa gen moun ki pou achte rad pou li, li sal. Bon poukisa ou pa ranni sèvis lè ou ta achte yon ti rad pou li, ou pa gen kòb? Nan sa pa m nan, m pa gen kòb wi se vre men se yon ti kòb m ap sanble, m ap sanble ti kòb la kounye a la pou m ka wè si m ka Achtem sa yo mete bezwen mete pa gen anyen sa vle di map sanble kob la pa tikal tikal chak ti sak vin nan menl m metel yon kote m metel yon kote menl pa konnen non li pa konnen li vin la se bat li soti poul bat mwen nan kay la chak li rantre li wè pitit vwazin yo byen fre byen sesi e bat li soti poul bat mwen non li paka gade e yon jèn gason li ye tou fok li fè efò avèk tèt li non li menm li pa soti poul fè efò avèk tèt li tou senpleman li mande poukisa m poukisa m te fèl. Depil vini oh lot pitit moun yo byen fre, byen bagay epi li menm menm li toujou sal. Bon men pa fòt mwen, sam ki vin nan menm nan m oblije ap sanble pa Tikal pou m ka fè yon bon acha pou li. Li konnen sitiyasyon yo pa twò nòmal pou le moman. Yo pa konn sa, yo pa konn sa. Bagay sa pa nan tèt yo, yo pa konn sa. E jèn yo ye, e jèn yo ye. On sipriz m bezwen fè Beke. Sa vle di gon machin. Gen yon moun k ap vann li. Kounye a moun nan te ofri m machin nan. Kounye a m ap bat pou m wè si m ta sanble kòb la m ta achte machin nan pou li. Sa w di? Li te ka jwenn li, li ta travay ansanm ak machin nan. Bagay yo ta vin chanje.
Sa vle di li ta achte rad? Wi, afè rad la ta achte aprè. Malgre li menm li pa konprann sa. Li mwen menm se sa map bat poum fèl. Konnen ti jèn.
Yo pa janm panse nan yo pa janm panse nan fiti ou menm ki granmoun ou tap panse pou yo yo menm yo pa Misik la li bay pwoblèm li bay pwoblèm li bay pwoblèm menl pa janm konnen si e sanble pap sanble bagay poum ta wè poum ta edel m toujou dil m pa genyen pou li menm kòmsi poum te ka gen tan poum sanble kòb la Jan mwen la e pou mwen te veye pou ta voye Becky al tcheke kay yon sikològ paskel gen pwoblèm. Epa bon epa problème e konsa mond lan ou konnen mond lan e konsa li ye jèn yo depi yo leve yo santi se pou pandan yo wè lòt ap fè bèl bagay yo menm e konsa yo ta fè bèl bagay tou e sak pase Bekè Bekè pa gen anyen Bekè pa gen okenn problème depil vin la move li pap pale avèm li pap salyem se annik wè oh lòt jèn yo fre epi li menm li pa gen yon koze. Li pran moun tou. Fanm nan m byen kontan oo. M pral ale paske chak lè m wè Baker nan lari kè m fè m mal nan fason m wè l. Imajine w. M te vle konnen ki sa k pase Baker. Ebyen ok. N a wè.

Yo wach ton rad mwen pa janm achte anyen m pa konprann m pa konprann non kay hein pou moun pa ka di wach ton rad mwen wap di mwen wi wap sesi wap sela wap bò lòt bò ebyen jounen jodia pa fèl non pa fèl. Sak gen lave kle. Bab galon rèd, sa w fè madanm nan lave kle. Saw fè la? Epa yon rad mdil achte mwen. Bon e kounya fi fin pale ansanm avèk dam nan kounya la li dim li pral li pral banw sipriz kounya ou pran tou touyel bere disa oh oh bon fi a yon machine li ta pral achte ba ou yon sipriz li ta pral ba ou kounya ou pran ou pran ou ou an rele anbilans fòk nou rele anbilans me me me me.

Nan koute zanmi. Nan emosyon. Gade jounen jodi a kisa m fè m arive touye manman m. Shit man! E kounya kisa m pral fè?
Humm ou menm kap gad video sa humm sa gon bèl leson ladann pa kite foli fè nou fè kenepòt tenten pou demen si Dye ve pou nou pa regrèt gade sak rive Becker. Hein Foli fè Lari vle touye manmanl men jounen jodia gade nan ki soufrans li ye Humm m ta m ta konseye w menm pran yon leson Humm mèsi Toujou rete abòne e pataje.